Ajan imigrasyon, pou n pa di ajan INM, nan peyi Meksik kontinye mennen dè operasyon ki kapab choke anpil moun ki nan wout lan ki pa ko rantre nan peyi Meksik. Kòm nou konnen, nan dènye moman yo, nan dènye jou yo, e nou te pataje enfòmasyon sa a kote ke ajan INM yo te fè konnen ke kèlkeswa fason yon moun ap rantre nan peyi Meksik, kèlkeswa l te pa avyon, e oubyen ou te pase pa bis oubyen pa bato, w ap toujou kapab fè fas avèk yon ajan INM. La a, nou konnen ajan INM yo se ajan imigrasyon k ap mete kontwòl sou tout moun k ap rantre nan peyi Meksik. E nou pral fè w viv tout detay sou kesyon operasyon sa a, ki kalite moun ke yo te mete men sou yo, Rete gade video sa jiska la fen pou kapab viv reyalite yo. Donk lòt bagay ankò ki parèt yon ti jan biza, kòman yon ti ayisyèn twouve li nan yon difikilte parèy nan wout bwa a kote ke ta sanble manman li anfwiye oubyen manman l abandone l menm jan anpil moun di l lan kòm nou konnen fason sa yo se meyè fason moun yo konn opine pi fasil donk nou pa kapab di egzakteman ke manman tifi sa li li abandonel donk li kapab toujou anfwiye tou men tifi sa twouve li nan yon sitiyasyon kote li vwèman li vwèman li vwèman panike paske lap rele manman l byen fò nan raje an gen anpil moun ki opine ki di eske an reyalite se abandonel sa pa sa pa enposib paske. Wout lan gen sa ladan l. E konsa tou sa ka rive li anfouye. E donk moun pa kapab jwenn li. Manman pèdi kontwòl li. Konsa tou gen moun ki opine sa ka rive manman li se mouri l mouri nan bwa a. Donk tout sa yo kapab men nou pap kouri di ke manman. e li abandone l trè souvan sa konn rive e pandan ke sa rive pou otan apre kèlk jou e manman an li menm li konn twouve pitit li nòmalman donk sa pa enposib pou ke se anfwiye ke li anfwiye manman li trè byento ap twouve l se sa ke m ta swete men sitiyasyon tifi an te nan

E kiyès moun ki te ka di nou pa ale? Se pwòp pitit nou nou pa bay regle anyen pou nou. E kounya la si yon moun ki tap ka di nou prale. La titit la ap kriye lap di li pral tonbe epi yo kapab edel li pral tonbe lap di edel.

Poum byen diw, sitiyasyon sa li parèt biza e li tris. Sa ke m swete m espere kiben yo kontinye ede tifi an jis pou l kapab kontinye ou byen jwenn manman l pi devan. E lòt bagay ankò menm jan n ap gade nan imaj lan donk ajan imigrasyon nan peyi Meksik kontinye ap mennen anpil operasyon nan dènye jou sa yo menm jan yo te pwomèt li an. E kòm nou te di nan entwodiksyon videyo a w ap gade nan imaj lan. Kote ke yo te di, la fwa dènyè, kèlkeswa fason yon moun ap rantre nan peyi Meksik w ap toujou fè fas avèk yon ajan ENM, yon ajan imigrasyon k ap vin rankontre w. Donk, sa efektivman, sa kòmanse fèt menm jan yo te pwomèt li an. Gen yon operasyon ki fèt yè byen ta kote ke yo mete anpil anpil anpil moun anba kòd men sèt fwa si moun sa yo pa gen ayisyen ladan yo moun sa yo soti nan peyi salvadò el salvadò genyen tou ki soti ondiras ak gwatemala donk moun sa yo tap tante rantre nan peyi an swa pa plen donk yo finalman mete men sou moun sa yo yo gen pou yal reponn kesyon imigrasyon nan jou sa yo donk nou menm ki genyen pou nou rantre nan peyi Meksik li vreman enpotan pou nou toujou analize analize analize e siveye pou ke nou pa fè fas avèk Ajan imigrasyon sa yo ki toujou rete ap veye kòm yo te anonse l y ap veye e yo fè prèv ke y ap veye kote ke yo kontinye ap mete men sou moun sou imigran k ap tante travèse oubyen k ap tante rantre nan peyi an de fason ilegal kòm nou konnen an reyalite se pa pou y al rete nan peyi Meksik. An reyalite, y ap tante rantre ladan l, men y ap rantre jis pou yo kapab al franchi fwontyè peyi Etazini an, pou yo kapab al chèche yon lavi ki plizoumwen miyò pa rapò avèk vi ke y ap viv nan peyi kote yo soti a. Donk, ou menm, Ayisyen, E fè anpil pridans, m konnen anpil nan nou te deja nan wout lan, kèlkeswa jan sa ye fòk nou kontinye wout lan paske pa gen tounen, men toujou analize e fè pridans de fason aske pou nou pa tonbe anba men imigrasyon nan peyi Meksik. Se sa nou te pote pou ou maten an e pa bliye nap tounen ankò pou yon lòt videyo babay tout moun.